Boujou bousswa tout fanatik mwen jounen jodi a nou pote bon ti dèl pou nou nan pral moutre w kòman w kapab transfòme telefòn nou menm jan ak yon òdinatè tout sa w kapab fè sou òdinatè a ou kapab fè l sou telefòn nan ebyen si w t anvi konn tout teknik sa yo ret branche avèk atis Ambioli chak enfòmasyon w bezwen

Wap ale sou play store. Wap ale sou play store. Poul ka demare nap pral sou play store. E pi sa w gen pou fè ankò. Wap ale nan ba de rechèch la anlè a la. Kote w wè ti boul la ap woule a. Wap peze l. Lè ou fin peze l. Wap mete C O M P U T A D.

Kote mwen kote ou wè ki ankadreman sa ble a wap pranl wap peze l lèw fin peze l sa w gen pou fè ou pral enstale l kote ou wè ti kwa mwen kòm te gentan enstale l deja li make abli avril ou menm menm wap wè l make enstale sil an fransè sil an espanyòl wap wè l make avril petèt si nan anglè kote ou wè ti kwa la wap toujou ka enstale l epi sa w gen pou fè wap. Sa w gen pou w fè ankò, enben w ap peze l. Lè w fin peze l, w ap kite l demare. Ok, vrèman, èske jan nou te sot wè telefòn nan talè a la, èske l prale la? Wa prale la. W ap peze l. Lè w fin peze la, sa w gen, wè lè w fin peze la, Ou pa ka, ou pa ka dim bò manti e m bò djòlè. Avan m fè yon bagay m si, m verifye l anvan. W ap wè kote pou al rechèch videyo w. Kote bagay ou te dezenstale sou Play Store w ap jwenn yo la. W ap wè bagay m te, ou te telechaje, ou te travay sou aplikasyon w ap jwenn li la. W ap wè tout do bagay ou te fè nèt w ap jwenn yo la. Enpi sa w gen pli fon ankò pou w ka, pou w ka konn plis teknik sou li, enpi w ap tounen. W ap prale la. Kote w kote w mwen mwen ankadre a mwen toujou fon bagay ak prensip pou nou ka wè w ap prale la kote w mwen ankadre a m swete nou wè l n ap peze l lè nou fin peze l e nou kapab wè youtube nou nou kapab wè krom nou kapab wè krom nou nou kapab wè krom nou e nou e nou kapab wè foto nou e nou kapab wè kod gmail nou sa ou gen pou fè kò enbyen wap moute konsa wap moute konsa ou kapab wè kamera pou lòp filme video ou e m gou pou m fon on travay aktivite pou nou m kap filme video san avèk telefòn yo lè met video a sou youtube li vin parèt blanch Enbyen, m pral ba nou ki pou ki esplikasyon li vin parèt blanch. Mwen gen pou m fè yon videyo sou sa pou nou. Ou kapab moute toujou. W ap fè rechèch tout aplikasyon ou yo la nèt. Ou wè, sa se KineMaster. W ap fè rechèch tout aplikasyon ou yo la nèt. Epi, si w bezwen wè foto ou yo an dirèk, lè w fin peze la, w ap prale la. Kote gen ankadreman an, w ap peze l. La a. Nou kapab wè mwen, nou wè tout foto mwen yo la nèt. Nou wè tout foto mwen yo la nèt. Sa se Sa se banyè m te fè a m te fon ti fot ladan l. Men sa pa Sa pa pèmèt nou erè pou mwen pou nou menm fanatik mwen yo n ap kite konprann sa m t ap vle di. Ebyen Se ti videyo sa m te pote pou nou. Ok Sou sa pou m fè ankò pou m ka plis pou m te klik sou plis aplikasyon. Sa w gen pou w fè ankò w prale la. Kote w wè m ankadre a w ap peze l. Ou kapab wè. Bluetooth ou swa fè yon pataj ak yon moun e ou kapab wè eskize m ou kapab wè way wifi nou e men wifi a eskize ou kapab wè wifi nou e ou kapab wè kòman bay sa rele ankò menm ou kapab wè kote nou ankadadreman an ou kapab wè a konbyen pousan telefòn nou ye tout bagay nèt. Ou alèz sou aplikasyon an. Sa w gen pou w fè ankò, w a prale la a. W a prale la a. Kote w wè ti bagay sa a, w ap peze l. Ok, lè w fin peze l la a, w ap wè gran ekran, w ap wè gran tablo a. M swete nou wè l, n ap wè gran tablo a. Tout aplikasyon ou gen nesesite pou travay videyo, pou fè tout aktivite w, ou kapab wè tout la nèt. Ou kapab wè tout la nèt. Epi si w bezwen. Plis konn plis enfòmasyon toujou ou kapab ou kapab ap jwe nan sa yo ou kapab ap jwe nan tout ti bagay sa yo ou kapab ap jwe nan yo men atansyon lè w ap jwe nan yo pito w aktive bagay sou yo m pa ba nou konsèy pou n aktive bagay sou yo si w bezwen met yon aplikasyon sou ekran la sa w gen pou fè ou pral sou tablo a ankò epi pa egzanp mwen menm m anvi met galri m kite menm sou galri epi m fè l konsa. Galri a vin sou ekran. Nou kapab wè telefòn nou menm jan telefòn nou menm jan avèk òdinatè. Tout sa yon òdinatè ka fè la, men depi w konn anndan òdinatè w ap ka fè l la nèt. Mwen m pa konn anndan òdinatè, m pa vle foure telefòn nan dwèt mwen menm. Espas. M pa vle foure telefòn nan dwèt. Tout sa nou kapab wè tout bagay la nèt. Mwen avan m verifye yon bagay mwen menm, avan m fè yon bagay pou fanatik mwen yo m verifye l anvan. Nou kapab wè tout bagay la nèt. Enpi se ti video sa m te pot pou nou si w poko abone sou chanèl la pa neglije pa bliye edem pataje video a enpi abone ak chanèl la si w poko fè sa pa ba video a yon like enpi mèsi nap tande vwa sa nan yon lòt video ok mèsi tout fanatik mwen yo.